Maryaj lakay li ye tonton!
Depi w rale telefòn ou pou fè yon transfè ak TapTap Send, toujou pare pou fè 2 bagay sa yo. Youn, yon sèlfi. 2, skane pyès idantite ou. Si w mande m poukisa m ap di w, se pou sekirite w. Paske, TapTap Send vle asire l ou konfime idantite w a chak fwa pou li menm li kapab pwoteje w. Bonjou bonswa tout moun, tou depan de ki lè ak ki kote wap swiv remiz an je, non pam se Jackenson Caries ki kontan rantre lakay ou jodia poun pote pou ou yon trè bèl sekans, men byen avan n ale pi lwen kite'n pwofite salye reyalizatè emisyon sa ki pa lòt ke Juno Jean Jacques L'infatigable ensi ke Jordana Laforêt ki li menm se makiyez nou, ou menm kap swiv nou sou Télé Eclair chèn 4 la nou di'w mèsi, ou menm kap swiv nou sou TVA nou di'w mèsi. Ou menm ki anba live YouTube lan nap diw pa neglije pataje, like, sitou kòmante pou kite enpresyonw konsa nap kapab reyaji ansanm. Dabitid nou konnen emisyon sa se 2 sponsò ki pèmèt nou potel pou ou dabò se paryaj lakay, paryaj lakay se pi gwo pari spòtif lan. Ou menm ki se gran paryè monte sou sit lan ki se www.paryajlakay.com wap kapab fè fich ou san gran difikilte e dotan plis paryaj lakay vini avèk yon nouvo pwomosyon la kote ke

ke ou menm kap viv aletranje ou kapab itilize pou fè transfè bay fanmi ou zanmi ou kap viv isit an Ayiti men sitou ou menm ki apresye emisyon sa ou menm ki ta renmen emisyon sa avanse itilize kòd pwomo pa nou an li menm ki se REJ REJ konsa moun nan lap jwenn 10 dola bonus sou premye transfè ke wap gen pou fè pou li an donk TapTap se yn mwayen ki plis efikas pou fè transfè de letranje vèr Ayiti. Jan nou tout konnen l semèn sa aktyalite foutbòl la on ti jan mouvmante ke se swa isit an Ayiti ke se swa aletranje. Men dabò, pa bò lakay pa nou, sitiyasyon an gen bon nouvèl, gen move nouvèl. M ap kòmanse avèk dabò move nouvèl la, se bò kote ti mesye seleksyon nasyonal U 17 yo ki nan dezyèm soti yo ki pran yon rakle nan men ekip Angletè la. Donk ekip ayisyèn dè mwen de 17 an, ti mesye yo ki tonbe fas avèk seleksyon anglèz la 8 gòl a 1. Donk son kanaval ke ti mesye yo yo menm, ou di mwen son kanaval de but ke ti mesye yo yo menm yo pran nan men seleksyon anglèz la. 8 gòl a 1 nan dezyèm joune, ou di mwen dezyèm match nou nan konpetisyon sa. Son skò flèv. Dabò, fòk nou raple ke nan premyè joune an kont ekip Ejip lan, nou te pran 4 gòl a 1. E la nan dezyèm joune an fas avèk Langletè, nou pran 8 gòl a 1. Donk Ayiti, tande sa byen, pran 12 gòl nan konpetisyon an. Nou make sèlman 2. Sa Li montre klè ke nan ki nivo seleksyon U 17 sa li menm li twouve l nan peyi Qatar kote ke nap patisipe nan konpetisyon sa. Dabò Sou le plan ofansif Li klè e nèt ke se on ekip ki pa pwolifik an but dayè nou make sèlman 2 grenn gòl men osi Sou le plan defansif, se yon seleksyon ayisyèn U 17 ki li menm t gon lajès defansif ou di mwens gon laksism o nivo de la defans. Dayè non konpetisyon nou an ki se 12 gòl sèlman nan 2 match. Defèt sa a, se yon defèt ki kite yon gou amè nan bouch mwen, nou menm k ap kòmante spò pa bò isit, nan bouch fanatik foutbòl. Yon moun ki leve de trè to, ki chita devan televizyon l, k ap tande yon kòmantatè spòtif ayisyen k ap fè yon match peyi l, Epi se konsa nou pran skò Fleuve nan men yon ekip Anglèz ke Venezuela li menm nan premye match lan Venezuela te kenbe tèt avè l. Donk defèt sa a montre klèman nan ki nivo foutbòl ayisyen an li menm l ap mouri ti kras pa ti kras mwen byen oblije di l konsa. Le poukwa nou gen seleksyon senyò la li menm devan Trinidad, devan de preferans ekip Honduras lan. Nou gen yon match kote ke nou te kapab jere kalifikasyon nou pou koup du mond 2026. Match sa a se te match tout espwa yon pèp, tout espwa yon peyi. Men nou konnen nan ki kondisyon nou te pèdi match sa a. E koup du mond U17 sa a, tout kondisyon yo te reyini pou ti mesye yo al patisipe nan konpetisyon an. Plizyè sektè te reponn prezan pami yo paryaj lakay ki sipòte ti mesye yo. Ti mesye yo tou gen dè mwa de staj, gen dè mwa de sela ke yo nan staj, yo fè men ke se swa an Ayiti, ke yo te, kote ke yo te kòmanse preparasyon an, yo te ale Jamayik e yo t al fini dènye staj de preparasyon an an Espay kote ke yo fè anviwon on mwa, ebyen malerezman rezilta eskonpte yo pa rive, puiske nan 2 match sèlman nou pran 12 gòl nou bay 2 gòl Donk se vrèman konplike pou foutbòl ayisyen an, vizaj li ousinon imaj foutbòl ayisyen an dènye ane sa yo, li menm l ap degrade. Si se vre te genyen move nouvèl avèk ti mesye U 17 yo, ebyen yon lòt bò, nou genyen yon trè trè trè trè bòn nouvèl, se avèk notre Melchie Dayel Dumornay. Melchie Dayel Dumornay, ebyen, medam mesye, li elu meyè jweuz feminen de lane 2025 pou konn kakaf la donk se sa jan wap gadel sou ekran la mèsi dayèl dumorney meyè jwez fanm konn kakaf pou ane 2025 la se dezyèm fwa de swit ke mèsi dayèl dumorney li menm li pran e distenksyon sa ebyen ann tande byen pou sezon 2024 2025 la dumorney li make 22 gòl Pami yo an 28 match ke l fè avèk Olenpik Lyonè. Donk 22 gòl an 28 match avèk Olenpik Lyonè. Epi, li make 4 gòl nan 7 match avèk seleksyon nasyonal ayisyèn nan. Men tou Melchidaëlle Dumornay te ranpòte pou la dezyèm fwa konsekitiv titre de meyè jwez de la sezon, meyè jèn jwez de la sezon nan Lig dè Chanpyon an. Donk sa ki te mete li nan pozisyon kote ke li te figire nan 11 tip konpetisyon sa. E seriz sur le gato, Melchie Daelle Dumornay la li fini pou yon dezyèm ane konsekitiv meyè jwez Concacaf donk son bòn nouvèl menm si gen yon movèz nouvèl avèk seleksyon nasyonal U 17 la men yon bòn nouvèl avèk Melchie Daelle Dumornay ki genyen non l tou nan lis nomine yo pou trofe fifa the best ke n konnen yo pral bay nan mwa novanb la. Donk son ane konplètman reyisi d'un kote pou Melchie Dumornay, ou figure nan top 30 ballon d'or, dayè nou di li te fini 18 tièm, ou fini meilleure joueuse Concacaf kote ke ou pranl pou yon dezyèm fwa konsekutif, ou nomine nan lis trofe fifa The Best kote ke ou pral nan lakou dè gran, ou gen posibilite pou patisipe nan gran gala ke la fifa lap gen pou l òganize an. Donk son Melchie Daelle Dumornay on fire, son Melchie Daelle Dumornay kote ke ane 2025 lan Se te yon ane sou le plan pèsonèl kote ke li franchi yon lòt palye. Donk se dosye sa yo ki tap sitou fè aktyalite sou le plan lokal. Men a letranje gen koze, gen koze di kote de Barcelone, gen koze di kote de la fòmasyon madrilèn avèk Xabi Alonso e Hansi Flick. Men tou dabò nap kòmanse avèk ekip Football Club Barcelone nan. Dènye jou sa yo gen yon rimè ki ap anflame rezo sosyo yo kote ke Hansi Flick ta sanble te di ankadreman teknik li an osinon ekip teknik li an ke li prè pou l pliye bagaj apre fen sezon an. Yon deklarasyon ou di mwens Hansi Flick yon rimè ke li menm li ta pral voye jete byen lwen puiske kotch la di li fè kwè ke pa gen bagay konsa. Men dan lè koulis medya espanyòl yo ap eksplike ke Hansi Flick pa twouve l nan kondisyon optimal ou di mwens nan kondisyon maksimal pou l mennen bak ekip Barcelone la. Kisa k ap pase anndan Barcelone konsa? Ebyen, aprè pwolongasyon kontra Lamine Yamal lan, Lamine, misye vin pran yon lòt dimansyon anndan ekip Barcelone sa a kòm jwè foutbòl. Men tou, sa a vin lakoz gen ego k ap kreye anndan Barcelone lan ke pèsòn moun pa konnen. Paske, ke w vle l ke w pa vle l, de jwè kòm Raphinha, de jwè kòm Fermin Lopez ki vin gon grann enpòtans, de jwè kòm e, e, e, e, Ferran Torres k ap make gòl yo, mesye sa yo, yo twouve ke gon tretman de favè pou Lamine Yamal konparativman avèk yo menm anndan vestyè la. Dayè laprès espanyòl yo rakonte ke Hansi Flick gen de desizyon ke bòd katalan pran konsènan Lamine Yamal ke misye li pa ditou dakò paske se de desizyon kote ke yo favorize Lamine Yamal o detriman de rès Kolektif lan. Misye twouve ke l pa jwenn ase sipò oprè de la direksyon katalan, kontrèman avèk lè l te anndan ekip Bayern Munich la kote ke règ ke l te etabli yo te la pou tout moun ke se swa Robert Lewandowski ki te anndan ekip sa a, Thomas Muller etc. Donk misye twouve ke anndan ekip Barcelone sa a se diferan. Mwen menm sa ke m ap di, avèk nouvèl kontra, avèk nouvo kontra sa dizon Lamine Yamal genyen anndan ekip Barcelone nan, fè ke Lamine vin yon lòt stati anndan ekip Barcelone sa. Donk avèk stati sa, lè w ap priyorize yon yon jwè o detriman de gwoup la, sa l ap kreye fristrasyon. Pa gen manti nan sa, l ap kreye fristrasyon. E lè sa tou, ou vin mete coach la nan ti soulye l kote ke li pa ka jere ekip la de manyè ekitab paske gen yon jwè ki odsi di lo, ki pa Lionel Messi men se Lamine Yamal. Men, li oblije fon fason, toutan toutan, pou l ap satisfè dezè bòd Katalan. Donk, Hansi Flick, pou mwen menm, gon twal, ou di m, ou di mwens, gon tòchon k ap brile o sen de la, o sen du vestiaire Katalan, ke Hansi Flick ap petèt eseye voye dlo sou dife a pou l pa rive pran tout rès batiman. Donk, s on dosye ke n ap swiv, men. Lamine Yamal son konpòteman andeyò de teren an tout moun konnen li lese a dezire e konpòteman sa li afekte Hansi Flick. Gen yon lòt aspè tou toujou nan koze Hansi Flick lan, ebyen gen dè jwè ki pa vrèman mete yo nan po ou di mwens mete yo nan nan nan yon sans kote ke pou yo adapte yo ankò yn fwa avèk chema taktik Hansi Flick yo ke yo twouve ki trè egzijan, sè le ka de Ferran Torres ki plenyen anpil de chema taktik Hansi Flick li menm lap anplwaye anndan ekip Barcelone sa, ke n konnen ki gon lajès defansiv avèk yon defans kap jwe trè trè trè wo, donk sa kreye fwistrasyon lakay yon seri de jwè ki yo menm lè Hansi Flick di yo fè yon bagay sou teren an yo fè afè pa yo. Donk se yon sitiyasyon ki kapab fè ke Barcelone li menm li pase yon trè movèz sezon, Dayè an milye d'semèn nou wè ke se de justès ou di mwens aprè yon kout siflè kontwovèse ke yo pa pèdi fas avèk klèb wouj. Donk ekip Barcelone nan m panse gen yon bagay kap pase anndan vestè la ke mwen menm ou menm nou pa konnen ke Hansi Flick li menm tou lap eseye kache. Nou konprann sa. Se coach li ye li ta renmen pou l toujou kenbe twoup li an solid kesyon pou yo afwonte advèsè yo. Si nou pale de Barcelone ebyen fòk nou pale de Real Madrid. Real Madrid gen anpil koze kap pase lòt bò an la Ebyen, dabò genyen Aurelien Tchouaméni ki blese. Tchouaméni ki se pyès metrès anndan teren ekip Real Madrid sa a. Misye pral pase anviwon 3 semèn andeyò de teren. Misye l ap rate match wikenn nan kont Rayo Vallecano. L ap rate trèv entènasyonal la. Donk posiblite pou misye li menm li retounen apati de fen novanm. Tchouaméni se yon pyès enpòtan anndan teren Real Madrid sa a. Dayè, se pilye defansif anndan teren an. E deja sou Ancelotti misye te gen yon enpòtans total kapital, avèk Xabi Alonso se ra jwè anndan efektif sa ou wè ki endiskitab paske travay ke Aurelien Tchouaméni ap fè anndan teren an se yon travay pa gen lòt jwè ki gen pwofil sa. Se yon jwè ki gen abataj fizik, se yon jwè ki pap pè mouye mayo a, se yon jwè ki pap pè ale nan duèl aeryen, men tou se yon jwè ki pap pè patisipe aktivman nan ratise balon e sètèn fwa misye konn vin pote la men fòt Avèk chanyè santral Real Madrid la ki vrèman bay anpil anpil anpil pwoblèm pandan sezon an, ebyen Tchouaméni misye li menm li blese, li pral pase 3 semèn andeyò dè teren. Erezman blesur sa, nou kapab di li plizoumwen vini nan bon peryòd paske apre match wikenn sa, Real Madrid li menm li pral genyen pou l pran yon break puiske se pral fenèt entènasyonal fifa a. Epi toujou konsènan Real Madrid genyen dosye Xabi Alonso kap fè anpil pawòl anpil laprès nan peyi Lespay fè konnen ke. genyen vestiaire la ki pa du tou dakò ou di mwens ki pa du tou mete yo nan metòd Xabi Alonso ap itilize an. Gen de jwè ki fè kwè ke Xabi Alonso gon tanperaman inik, gon tanperaman egosantrik, kote ke misye li mwens abòdab konsènan, konparativman avèk Ancelotti, misye prèske pa twòp wòch jwè foutbòl yo, menm jan Ancelotti te ye pou Vinicius Junior et tant d'autres jwè ki te anndan ekip Real Madrid lan Nan sezon pase yo, ebyen gen de jwè ki yo menm repwoche Xabi Alonso ke l pa twò pwòch vestyè la. E answit, mesye yo y ap eseye kesyone plan de je Xabi Alonso yo. Sa ke mwen pèsonèlman m konprann, dayè mwen gen di mal pou m rive konprann kòman yon ekip fè ap jwe byen devan ti ekip yo, epi lè l rive nan yon seri de gran randevou apa Barcelone, li pase konplètman akote. Laprèv an è byen grand, Atlético Madrid, bat Real Madrid, Liverpool bat Real Madrid, epi gen ekip Paris Saint Germain an ki bat Real Madrid pandan entèval ke Xabi Alonso la a. Si n kapab pran gwo randevou Xabi Alonso yo, nou kapab di se Juventus e Barcelone nan. Apa sa pa gon gwo randevou Xabi Alonso li menm li te genyen nan tèt Real Madrid la kote ke l te genyen l, mwen sot di sa, tonbe devan Paris Saint Germain, tonbe devan ekip Liverpool la, tonbe devan ekip Atletico Madrid lan. Donk se yon Xabi Alonso tou kote ke. Jwè yo, yo pa konprann chanjman ke misye li menm lap opere yo o sen de la fòmasyon madrilèn. Paske ondirè ou gen tandans toujou konnen kisa Xabi Alonso pral fè. E sètèn fwa gen de jwè ki pa an grand fòm misye kite yo fin jwe match foutbòl la. E tandiske gen dotr ki yo menm yo te nan match la yo an fòm epi misye retire yo. Lòt bagay ankò, gen de chanjman misye fè yo trè tardiv. Misye son coach ki trò konsèvatè pou mwen menm. Se le ka de match fas avèk Liverpool la. Misye monte Trent Alexander-Arnold nan 80 tièm minit yo. Men, lè w monte yon lateral dwat nan lè sa alòske ou bezwen pwofondè, alòske se yon jwè ki soti de blesi, men kisa w te anvi fè? Kisa w te anvi fè? Anpil moun kwè ke misye te vin, misye te vle bay Trent Alexander-Arnold yon benediksyon nan Anfield lan paske se ansyèn mezon li, men ki pat pote anyen sur le plan taktik Pou ekip Real Madrid sa, genyen tou Federico Valverde, mesye sa yo pa prèske alinye yo otou de Xabi Alonso ke yo twouve se yon coach ki un pti peu karismatik, ki pa twò pwòch vestyè li, ki egosantrik, men tou chema taktik misye yo lese a dezire puiske sètènman gen reyisit fas avèk ti ekip yo, men devan grand ekip yo Xabi Alonso jiska prezan ekip la li poko kapab retwouve mark ke l te genyen nan ane pase yo. Donk se tout pwen sa yo ki te domine aktyalite a ke n te kontan pote pou ou e n ap di w kontinye pataje emisyon sa pou bokou plis de moun yo menm yo kapab wè l. Nou di w mèsi ou menm ki te sou Tele Eklè chèn 4 la, nou di w mèsi ou menm ki te sou TVA chèn 30 lan, ou menm ki te anba live youtube lan e n ap pwofite di yon gwo mèsi avèk Juno Jean Jacques ki se reyalizatè emisyon sa Jordana Laforêt, a raple ke nou te pote l pou ou se te gras avèk 2 pari spò, 2 pi gwo pari spòtif la, m ap pale de paryaj lakay epi lòt sponsò a li pa t lòt ke TapTapSend, mwayen ki pi fasil ke ou kapab itilize pou fè transfè de letranje vèr Ayiti. Mèsi tout moun, pwofite de bèl emisyon sa a, non pa m se Jean Kenson Karyès, deja bon week-end à tous et à toutes.
Oh kako, poukisa w ap antrene di konsa? Se nan je olenpik ou prale? W ap konnen, ki vle prepare son desanm, prepa sa sezon! Se out li ye, foutbòl la kòmanse! Maryaj lakay li ye tonton!
Depi w rale telefòn ou pou fè yon transfè ak TapTap Send, toujou pare pou fè 2 bagay sa yo. Youn, yon sèlfi. 2, skane pyès idantite ou. Si w mande m poukisa m ap di w, se pou sekirite w. Paske, TapTap Send vle asire l ou konfime idantite w a chak fwa pou li menm li kapab pwoteje w.